Plèk plèk epi boom! Non pa m se Kalash, byenvini sou channel YouTube Rire et Bonheur First, channel kote w ap jwenn konsèy, tutoriel avèk anpil enfòmasyon. Jodi a nou pote yon tuto pou ou ki pral eksplike w kòman pou kapab gen 1000 abone aktif sou Instagram chak semèn. Sa posib e nou potko gen kont Instagram, se pou n kapab teste teknik sa ki fè nou kreye yon kont Instagram pou Rire et Bonheur First, efektivman nou teste teknik sa, ki reyèlman mache. Nan yon semèn, nou gen 1000 abone aktif sou Instagram. Ou kapab fè sa tou, kit ou gen yon kont pèsonèl oubyen yon kont pwofesyonèl, li fasil pou fè sa, il sifi ke w swiv etap sa yo nou pral bay la. Poukisa ou bezwen gen plis abone aktif? Gen abone sou Instagram ki pasif, sa vle di ki pa itilize rezo an souvan reyèlman, men ki abone avè w, gen ki aktif, sa vle di imediatman w poste yon bagay, yo gen tout chans pou yo kapab gade bagay la. Lè konsa wap gen plis view, wap gen plis viziblite e Instagram ap mete w plis an avan. Paske ou ka gen anpil abone, ou gen 3 mil abone pa egzanp, epi ou fè yon pòs ou wè l gen 30 view, epi tou li gen 3 like. Sa pa etone w, se paske abone w yo pa aktif, nan moman w pòs lan, nan moman Instagram mete videyo w la an avan, moun sa yo pa ale sou Instagram. Ou kapab vin abone aktif, sa vle di ki itilize Instagram souvan pou lè ou lage kèlkeswa bagay pou yo kapab wè l anvan tan pou Instagram mete l anba dwa an nan. Rete nan fen videyo sa nèt, flèk flèk epi boom!

Teknik ke w kapab itilize, Ou kapab fè pou pi piti 1000 abone sou Instagram chak semèn. Se pa manti, nou kreye kont Instagram nou an, sa gen yon semèn de sela. Efektivman, nou eseye teknik lan e li mache pou nou. Kidonk nou pataje l avè w, ou menm ki gen kont Instagram. Ou kapab fè l tou pou w kapab ogmante viziblite w sou Instagram. Sa w dwe konnen se ke teknik sa a li pa nouvo, men gen yon pakèt moun ki pa itilize l byen. Son teknik a 2 bò, se banm m ap ba w, sa vle di Wap abone avek seri de moun epi moun sa yo wap abone yap abone avw back men fok ou super entelijan pou de erè sa yo pa rivew pou pa vin gen trop abònman pa rapò a kantite abonew genyen epi tou pou kont ou pa bloke. Kisam rele vin gen twòp abònman pa rapò a kantite abònman ou genyen. Tankou m prale la, si m ale pou yon lòt moun, n ap wè se prèske menm bagay la. W ap wè li gen yon kantite abònman ki anraje, 2744 abònman. Tandiske li gen sèlman 242 moun ki abòne avè l. Si l te konn teknik sa.

Trè sa yo ki anlè adwat. Apre sa ou prale sou kontak a dekouvri. Kounye la wap wè seri de moun ki Instagram ap di ki debute sou Instagram. Debute sou Instagram, etc. Instagram gen 3 tip de sugjesyon li konn ba ou. Li konn montre ou seri de moun ki nan kontak ou. Ou byen li montre ou moun. Ou wè la. Sigjèsyon pou vou, l sot monte talè a, se yon moun ki nan kontak mwen. Yon moun ki nan kontak mwen, Instagram montre m eske m vle abone avè l. Oubyen tou, li kapab tou, se yon moun ki abone avèk yon moun mwen abone avè l. Oubyen si m gen yon moun ki abone avèk yon kont. ki m souvan pale avèl sou Instagram, Instagram ka mande m tou eske m vle abone avèk kont sa. Men se pa sa ki enterese nou, sa ki enterese nou se jwenn moun ki aktif. Pou jwenn moun ki aktif yo, ou prale nan moun Instagram di w ki debute sou Instagram yo, debute sur Instagram. W ap antre sou kont yo, w prale nan abone yo genyen yo. Sa vle di w prale nan. abone moun ki debute ki instagram di w ki fenk debute sou instagram epi tou pral fon jan w abone avèk moun ki abone avèl yo paske moun sa yo si moun nan fenk debute sou instagram epi tou moun sa yo abone avèl

pwofesyonèl, pwodwi, etc. Paske yap gen tandans pa abone avan bak, men wap abone avèk tout moun ko ko santi ki ka enterese pa sa kont ou an ap pwodwi yo. Wap abone avè yo, e ou gen tout chans pou moun sa yo kapab abone avèw tou. Kit gen avèk 50 moun sou kont sa. Paske Instagram limite kantite aksyon ou ka fè nan 1 èd tan yo.

yo pap abone avè w bak konnya la w pral dezabone avèk 40 moun ke w te abone avè yo sa fè yon bon ti tan wap dezabone avèk 40 moun teknik lan se ke chak 2 zèd tan ou pral abone avèk 50 moun ki abone avèk yon moun ki debute sou Instagram

Pou jounen an ou ta sipoze abone avèk 400 moun e ou ta sipoze dezabone avèk 320 moun. Sa vle di, si nan 400 moun sa yo, sa se swivan estimasyon ki fèt, 40 pousan nan moun sa yo ap abone avè w bak. Li kapab plis, konsa tou li kapab gen kèk ti dekalaj. Sa vle di, si w abone avèk 400 moun, Ou sipoze gen 160 moun pou pi piti ki abone avèw pandan jounen an. E si ou dezabone janm diw fèl lan, ou ta sipoze gen 320 dezabònman pandan jounen an. Sa vle di, si w fè l pandan 8 fwa, pandan jounen an, w abone avèk 50 moun, ou dezabone avèk 40 moun, men sa avèk moun m di w yo, de moun ki aktif e de moun ki gen potansyalite pou abone avè w bak. M sipoze gen chak jou 160 nouvo abone. E pandan semèn nan, m sipoze gen plis pase 1000 abone. Menm jan w wè sou kont sa. nan moman nap fè video sa la nou gen pase 1085 abone nou komanse itilize teknik sa jeudi pase video sa soti nan mercredi sa vle di li pil pwal on semèn 7 jou e nou testel

li bloke. Si w te renmen videyo sa epi ou renmen jan de videyo kap baw konsèy pou kapab grandi sou entènèt lan, swa sou Instagram, Facebook, YouTube oubyen kèlkeswa lòt la, ou kapab tou abone avèk channel sa pou pa rate okenn nan pwochen videyo nou yo kap soti chak mèkredi. Chak mèkredi on tuto epi chak vandredi on videyo fun. Ou kapab tcheke la pou kapab wè ansyen videyo nou yo si tout fwa yo enterese w. An atandan abone a chanel lan, ba yon pous ble pou n ka konnen ke w te renmen video a, plèk plèk epi.